Yo pa konnen pap konnen yo. Nan rive nan yon zòn fèsa yo pral gen yon rapwoche. Yo pa konn game sa yo.
Wi. Yo pa konn game sa yo. Ou konprann? Monchè m sonje m fè yon eksperyans avè w Boston kote n te chita nap bay blag nap pale mwen menm Roger ou menm ak mesye Lòl nou te gen lide sa m di nèg yo mesye ou wè yon nèg pa konn yon nèg ou pa pale de li nenpòt kijan vre. Ou konprann? Mwen menm, m konnen yon fo nèg ki gen yon gran kè, paske gen yon atis fi, m pa bezwen site non l, yon lè ki chita k ap pale m de ou, ki di m kisa w fè pou li. Monchè, m pa konn.
Men jodi a li vin di l pa t bezwen jwenn avè m tou.
A, Badou se li menm non! Badou se li! Ou dako avè m ou pa kèt atis fi?

Bagay sa a afekte yon pakèt moun paske kondisyon misye antere pa gen moun ki konnen, gen pwòch li ki pa ale. Bagay sa yo te afekte w nan yon nivo ke nou pa ka eksplike paske ou menm ou se yon nèg ki frajil paske gen yon lè ou di ke men kisa ou soufri, men kisa ki petèt ki danje pou ou menm jiskakoz demen ou pa viv pi lontan. Men, m konnen afektasyon sa a ankò pi di toujou pou ou paske ou pèdi yon papa, yon nèg ki gen kontwòl tout afè w, k ap ede w siktire tèt ou, k ap mete lòd nan vi w, k ap mete lòd nan mizik ou epi ou pèdi yon moun konsa yon gran jou san ke moun pa t atann. Sa a deranje w. M konn sa. Men, ki sa nou pral jwenn? Mizè la, mizè a gen tan pou l ale. Achiv li, li rele avè yo. Michel la sa pou lane. Bon sa vin yon fòs ki fè m wè m kanpe sou de pye m jodi a m ap travay pi rèd toujou. Misye e tout sa sa k te revyen avè l la m pral ba l lajan an l al avè yo pou l ba
ok m konprann m konprann enben kounya la m konnen nou te gen kòm bakòp MMix nou konnen Casino tou.

Pè Fredyen kreye pi gwo demon an bay 4 kou. Poza pat gen tout respè sa pou Fred tou. Pandan konn Fred mouri, se m pral di w pawòl lè Fred mouri Sendomeng se fanmi Fred avèk Fantom ki met ansanm pou jere. Poukisa lè leta sponsò avèk izolan tou, m pap bay manti sa fòk m voye respè pou nou. Poukisa Lè m tanmen moun kòm yon gwo gwo gwo bout bagay yo fè tout bagay sa yo pou montre ipokrizi a kote l ye. Yon frè yon frè depi sa konnen sa m ye a e fè konn fè konn tout sa l ye. Gen lòt atis moun yo plen pou sa tou. Bay kanaval nasyonal
chanpyon kanaval nasyonal sou tout moun nan mizik la pou li bay kanaval pi gwo gwoup pi bagay lafyèv di moman e sa Martelly te di. Men jounen jodi a banm voye yon nouvèl bay Lewa tou Lewa ou di Izo al chante rap Rapè pa vole men li se konsa w dekrivel Izo ka chante sal vle konpa pase nèg kap fè konpa pa konn chante konpa vre pa konn chante vre m ka konte sou yo men m konte konbyen konn chante. Eseye dirèk e chal ba la Gras bann la Gracia la Se chante konpa Love Reginald la toujou Pipou Jude Jean Alan Cavé Arly Larivière Kisa nap chante Nou konn chante an jeneral Reginald Canger la toujou Mesye fòk n kite ipokrit

Yeah Don Atos se yon imen menm. Se yon nèg ki gen yon gran kè menm jan avèw menm. Sa e klè. Lè lè konpetisyon w ak fanm Barikad kòmanse pran chè, ou kòmanse ap fache, ou anvi choute, ou anvi met mik atè. Ki nèg Rockfam ki ta atire atansyon w? Tout Rockfam. Paske fòte manbo pa frape tout moun an retou. Ki kanaval barikad ki maton tout sa? Toutouni. Monchè, m te anfas, m te sou kote stann prezidan an.
Kijan w konnen m te la toutouni?

Yep Yep Ki album Barikad ki make w plis? Goumen pou sa w kwè paske li kritike k nan mizè.
Yeah non m te konnen se sa w t ap toujou di mwen. M konnen se sa w t ap di. E ki relasyon ke w toujou gen avèk fanmi lòt nèg ki mouri yo? Chanpyon,
m pa renmen pale sa m fè. Ou wè dènye tan yo m pa t konn poste sa m ap fè pou moun. M gen relasyon avèk pitit katafal sèlman. M te gen relasyon avèk manman e pitit. Paske m te renmen avèk sèl manman madan katafal, manman pitit katafal. Nou te mouri ou viv sèlib a mande sa pi pito. Nou te fè mizik e nou te chante sa. E paske m te renmen a de sè. E youn nan jeneral m pa p janm padone lavi m. Si m te ka bay vi m pou li pou l te ret la, m ta pa m ta bay li. Paske kè m nan pa t ap fin la. Jan l te ye la. Katafal. Misye domaj m gon ti kal nan tanperaman misye m ap pran tou m gen relasyon ak fanmi avèk pa fanmi moun m gen relasyon ak tout moun nèt lè w mache nan liy pa m nan men depi w pa dwat m di l avè w pitit sa pa gen fanmi epi m bay li avè l paske m te konn bay manman l kòb e sa fè lè l monte l t al bat kaka li konn dade nou toutan m te fache anpil.
Li pa fè eksepsyon. Kounya ou pozem ki relasyon m gen a fanmi kanaval e sim te mouri lè kanaval la ki relasyon ayisyen tap gen avèm yo pa byen men kanmenn la pandan yo tap fè foli yo bezwen alamòd se sèl mwen kap di pou alamòd la. Tiye nonm la gen sèl bagay nan men epa sale tonnè boulem depi moun moun vin fè sa ki bon ki Bondye banm pwisans kase kou tout ipokrit yo. Ban mwen l madam la e pa kob la non ban m respè m nan lè w wè m yo m renmen travay ou lè w fè sa e pa kob non depi w di m yo m renmen travay ou fè m
se lè sa l gen valè a.
Nou di yon bagay nan bagay gade pa nou non Tony respè pa chèk respè vo plis ke chèk yon chèk ou ka chanje demen kòb la fini men respè an ret pou tout tan
yes lap ret pou tout tan yep yep lap ret pou tout tan monchè e ann di nan tout dènye atis ko travay avèk yo jodi a ou pa travay.